Nan video sa a, m pral moutre nou kijan pou nou ka apwann pwan mezi mèt kare e kijan pou nou ka fè kalkil mèt kib beton. Ou menm kon bòs oswa ou menm kon pwopyete, swa ke ou gen ou gentan ap konstri, konnya ou pwal koule beton, ou pwal koule poto, ou pwal koule dal, ou pwal koule enchenay, konnya ou bezwen konnen volim beton, ou pwal bezwen pou ka fè kalkil materyèl, siman, sab, gravye, dlo, pou ka fè travay sa. Ebyen nan videyo sa m pwal moutre nou yon fason trè fasil kijan pou nou ka apwann fè kalkil sa. Ou menm ki nan domèn konstriksyon an, ebyen videyo sa li enpòtan anpil. Depi w enterese, ebyen ann kòmanse. Youn nan premye bagay ke nou pwal fè la. m pral montre nou apwann pwan mezi, apwann fè kalkil pa mèt kare, fè kalkil mèt kib. M pral montre nou plizyè egzanp la pou nou ka apwann pi byen. Ann kòmanse. Avè yonn nan premye egzanp yo nou pral kòmanse, nou pral kòmanse ansanman avè yon dal. Tankou la, nou ka wè la ke nan imaj la la, m gen yon dal. M pral koule yon dal. Kounye a, m bezwen konnen konbyen mèt kare li genyen. Kounye a la, si nou ka wè la, e nan nan egzanp sa la, mete dal la gen 12 Pwen zewo zewo mèt non bò kote nan lòt bò a li menm li genyen 9 pwen 50 mèt. Kounye a, m pral miltipliye 12 pa 9 pwen 50. Kounye a, pi ka ban m kantite mèt kare li genyen. Kounye a, lè m fin miltipliye 12 pa 9.50 lan, li vin ban m yon rezilta 114 mèt kare. Sa vle di la, m genyen 4. Kounye a, m bezwen fè l tounen mèt kib, paske m pral gen yon volim Sa vle di la m gentan gen mèt kare a, kounye a m bezwen volim lan, sa vle di se wotè a. Kounye a, kote wotè a li menm, nou pral bay pou egzanp lan yon wotè de 20 santimèt. De 20 santimèt, kounye a m pral miltipliye menm mezi a m gen la, kounye a m pral nan 9 pwen 50 lan m pral mete 20 santimèt. Kounye a, lè m fin, lè m mete 0 pwen 20 santimèt la, li, li vin ban m yon rezilta de 22 pwen 8 mèt kib. Sa vle di, volim beton ke dal sa pral pwan, li, l ap pwan 22 pwen uit mèt kib. Kounya kounya an nou pwan on lòt egzanp ansanm avè poto yo. M pwal ban nou e e e mèt kib la kijan pou nou ka pi devan kontinye wè videyo a pi devan m pwal ban nou detay sa yo. Nou pwal koumanse avè on lòt egzanp la tankou la ansanm avè poto yo. Ansanm avèk poto yo. Pou e, e pou m pou an kalkil e poto yo, nou pral mete e kon egzanp la, nou pral pran an wotè, sa vle di wotè wotè poto a. Kote m pral mete pou an egzanp ke kote m pral mete pou an egzanp ke m gon poto e 60 pa 60 e m gen e wotè poto a

mèt kib, sa vle di volim e poto sa, sa vle di volim beton poto sa pral pran. Sa vle di li pran yon mèt pwen 26 mèt kib. Konya si m gen plizyè poto konsa, Kounye a m pral miltipliye yo. Wa konprann? Alè di sa se sa se egzanp m ap mete wi. Ou ka ou ka gen e e on poto pi piti e ven e ven pa ven oswa vennde pa vennde. Kounye a nou fè kalkil la konsa. Kounye a la nou pral rantre nan twazyèm pati a. On mèt kib li valide a 1000 lit. Tankou egzanp la, tankou wè wè tank sa la e sou plen dlo li menm li gen kapasite pou pran 1000 lit dlo. Enbyen yon mèt kib li menm li valide 1000 lit. Kounye a Nou pral fè dosifikasyon beton an. Sa vle di dosifikasyon beton an li menm, se rezistans beton an pa kilogram pa santimèt kare. Sa vle di rezistans beton sa. Enbyen nou pral koumanse ansanm ak Men sa sa nou bezwen konnen anvan anvan nou kòmanse anv e nou wè bokit bokit sa sa bokit penti bokit penti bokit e le nou konn sèvi avèl nou pran dlo enben bokit sa li menm bokit sa li valide e 18 lit kote sak siman yo tou sak siman yo Yo gen e sak siman yo se 50 kilogram yo ye. Nou gen sab e nou gen gravye nou pral itilize tou se gravye 3 ka. Sa vle di pou dosifikasyon m pral m pral ban nou an. Nou pral kòmanse avèk dosifikasyon beton 100 kilogram pa santimèt kare. Sa vle di e pou ka twouve rezistans 100 kilogram pa santimèt kare a. Ou pral bezwen 2.5. Bokit dlo. Ki wa konprann. Sa vle di 2.5. Ou pral bezwen yon foun siman. Ou pral bezwen 7 bokit. e sab, sa vle di e menm bokit ou wè nou pran dlo a, se nan e se nan bokit sa yo n ap pran mezi yo. Sa vle di 7 bokit kote n ap pran n ap mete 8 bokit gravye. Konnya beton sa y ap ban nou an, y ap gen yon rezistans 100 kilogram pa santimèt kare. Konnya si nou bezwen yon mèt kib,

Dosifikasyon an se beton 150 kilogram pa santimèt kare. Pou nou twouve rezistans beton sa nou pral bezwen dlo ajoute nan bokit la. Nou pral bezwen yon sak siman. Nou pral bezwen 5 pwen 5 bokit sab. Nou pral bezwen 5

Beton 200 kilogram pa santimèt kare a, pou nou twouve rezistans sa, nou pral bezwen yon yon kin 3 ka dlo, nou pral bezwen yon foun siman, nou pral bezwen 4.5 bokit sab, nou pral bezwen 5.5 bokit gravye.

28 bokit dlo e sab, 40 bokit gravye. Beton 300 kilogram pa santimèt kare a, beton sa e li difisil anpil pou ka twouvel tankou nan mezi sa yo, a di beton sa yo plis mande l nan machin yo, nan òlmigong yo. Men e li gen dosifikasyon l tou kote e fè m mete l pou m ban nou li. E pou w ka twouve rezistans sa, w ap bezwen yon pwen yon pwen 4 yon foun siman, 2 pwen 5 bokit dlo e e sab, 4 bokit gravye. Pou w ka twouve yon mèt kib, w ap bezwen

kib e sab, tankou yon egzanp yo ka pote sab la pou nou, nou bezwen konfime ke sab sa yo pote a se mezi ke nou mande a, mezi nou peye a. Yon egzanp, nou pral pran yon egzanp la ansanm avè yon bourèt 110 lit, sa vle di bourèt sa se yon bourèt 110 lit li ye, Pou yon mèt kib sab oswa gravye, y ap ba w 10 bourèt. Kounye a, si n ap sèvi ansanm avèk kin 18 lit la, enben nan kin sa a, ou pral bezwen 55,56 kin. Nan sa yo pou nou ka twouve yon mèt kib sab oswa yon mèt kib gravye.